Chers amis, nou retounen ankò yn fwa pou nou kontinye etid nou. Jodi a bagay yo pral vin pi enteresan paske nou pral touche yon seri de sijè ke petèt ou ka pa janm tande. Jodi a nou pral pale de la captivité babylonienne de la papauté. Sa pral entwodui nou avèk. euh les reformateurs lan premye reformateur ke nap wè next prale eeh wyclef john wyclef men anvan ke nou komanse an nou fon ti revizyon rapidman de sa ke nou te wè dènyè fwa. Dènyè fwa nou te pale de Konstanten. Nou te pale de la pèsekisyon dè kretyen ki te vin pran yon ogmantasyon ekstraòdinè sou Diyokletyen ki te sezi anpil byen Kretyen yo, e Konstanten pa t dakò. Konstanten te lan ame e Dyokletyen an. Misye di ke l pa t dakò avèk bagay sa yo ki t ap fèt lan, men misye pa t konn fè anyen pou sa. Men lè misye vin anperè, koulye a la se misye k an chaj, misye konvèti de fason trè sispèk, yon fason ke w ka kesyone. Misye di ke l fè yon rèv epi Misye wè the Cairo donk yon siy ki reprezante kretyen yo kankou nou te wè dènye fwa. Donk sa vin fè ke misye son vizyon misye di l fè ke Jezi di misye sèvi avèk siy sa a e a pati de sa w ap kapab gen batay la. Avèk siy sa a w ap ka konkeri. Donk reyèlman vre misye gen batay la. Donk misye di ke piske se Jezi ki fè l gen batay la donk koulye a le Krisyanis sou moun. Donk kou la misye pale konplètman di krisyanism. Si w nèg ou kretyen, ou bon. Ou te yon esklav, ou vin yon kretyen, ou emansipe imedyatman, yo libere w. Paske w pa sipoze bay. Donk kretyen yo ki te lan kache, ki t ap kouri, vin rive lan yon kontèks koulye an, kote se yo k a la paj. Avan. Sou dlo Diocletien, yo te mete yo deyò lame an, yo pa t vle yo pran pozisyon sivil, donk lè w te kretyen se te yon move bagay ke l te ye, donk ou peye sa avèk vi w. Men nan sou Constantin, tout bagay vin chanje. Men nou reyalize tou ke Constantin se yon nèg ki konn egzakteman sa l t ap fè. Constantin pa t vle wè Juif yo e l te di ke fò nou deparye nou de bagay Juif yo. Donk misye chanje tout bagay ki te gen jwif ladan l, enkli lobsèvasyon di saba. Jezi te konn obsève saba, disip yo te konn obsève saba, lapremyè legliz te konn obsève saba, men nan koulye a misye li menm vini, koulye a misye di kè sa kre retire tout bagay jwif yo, misye chanje e jou dadorasyon, misye chanje lapak, misye chanje lanesans de Jezi, donk sa misye eseye fè. Misye fè la part des deux monde. Misye pran le monde payen avèk le monde kretyen, misye pran yo, li pran kretyen an li mete l sou payen an, paske se toujou yon e e e misye se te yon observateur des lois païennes, donk sa misye fè, misye eseye mete yo. Pa egzanp 25 desanm, misye di ke Jezi fèt 25 desanm. Tout moun konnen ke Jezi pa fèt 25 desanm. Jezi fèt o prentan, Jezi pa fèt an ivè. Men misye eseye pran 25 desanm. ki te yon gwo fèt payèn, se The Winter Solstice, misye pran li, li mete la naissance de Jésus ladan l. Donk ou la tout moun kontan, e payen yo fete 25 desanm, kretyen yo fete 25 desanm, donk tout bagay mache pou misye. Mennan lè Konstanten vin malad, misye vin malad anpil, lè misye wè l ap mouri tout bon, misye vin fè. e batize, misye vin batize. Men pandan a 40 an misye te kòmanse e e misye konvèti kòm kretyen, misye pa janm reyèlman batize jiskaske anvan ke l mouri. Mennan n ap fè yon ti djamp, nou pral soti kote nou ale an, dankou la nou pral tonbe nan, nou pral wè le christianisme au trèzyèm e katriyèm syèk. Se te yon syèk ki te ase enteresan paske pandan peryòd sa yo, depi lè Konstanten fin nome, vin mete, Legliz sou moun, li vin chanje obsèvasyon di samdi an dimanch, li chanje Pak pou l al te la Pak ki te Passover pou l al vin mete lè Pak koulye a la l vin mete ke kretyen yo sipoze obsève Pak le dimanch donk koulye a la se konsa vin gon pakèt koutim payèn ki vin antre nan Pak la. Donk se te konsa tout fèt sa yo ki te fèt relijez, yo vin tonbe yon seri de fèt payèn. Donk koulye a la se sa k fè w vin gen ze nan ki te reprezante la fètilite, la deyès de la fètilite, ou vin genyen chokola, ou vin gen yon seri de bagay ki vin antre nan Pak. Donk bagay sa yo se te jis, Pak se te pasovè kote ke Juif yo t ap fete liberasyon yo.

So legliz konnen ke se li k an chaj. Men mesye yo vin abize pouvwa yo. E se sa k vin debouche a la refòmasyon. Mennan pou nou konprann kisa ke ki vin mennen a la refòmasyon, se ke fò nou wè egzakteman ki feblès ke legliz katolik te genyen. Lan lan peryòd 1300 yo, e legliz te vini trè mondèn. Yo vin fè yon seri de bagay selon lemond epi legliz lan te konwonp. selon legliz konronpi ke l te ye, te gen yon seri de magouy k ap fèt nan legliz lan, e legliz lan pa t osi espirityèl, se te yon legliz ki t ap viv selon pou l ap egzibe selon lemonn. Dezyèmman, te gen plizyè lidè nan legliz sa a, sonje se yon sèl legliz ki te genyen, se te legliz katolik, donk legliz katolik vini avèk plizyè lidè sa yo, mesye sa yo te konn aji. e imoralman donk mesye yo te konn fè yon seri de bagay yo fè pitit yo marye yo pat sipoze fèl yo marye yo fè pitit yo fè yon pakèt dezòd e yo envòlve yon seri de bagay donk ki te vin fè ke otorite yo te diminye kòm lidè lidè yo te konn viv tou dan dè palè mesye yo te konn mete dè wòb ou konprann ki plen de bijou ou konprann ki koute yon fòtin donk tout bagay sa yo te vin kreye pwoblèm. Paske legliz lan vini yon legliz ki ta sipoze yon legliz modèl, koulye a legliz lan vin tounen yon tèt chaje. Mennen gen 2 me pwoblèm majè ke legliz katolik te genyen nan legliz katolik. Premyeman, se te afè lemond lan. Legliz te kopye twòp sou lemond epi avèk afè koripsyon an. Dezyèm pwoblèm ke legliz lan te genyen, se ke nèg yo te gen konfli antre le pape e. lè monark ewopeyen. Donk legliz lan toujou ap goumen avèk 2 mesye sa yo. Koripsyon legliz lan li menm te vin egziste premyèman a pati de endiljans. Endiljans son bagay ke w achte pou padon peche w. Paske lè w achte endiljans ou ka achte pou ou, ou ka achte pou fanmi w, nou pral wè sa un petit peu plus devant, E koulye a la a, lè moun sa yo mouri oubyen lè w mouri avèk moun sa w achte endiljans pou yo an, yo pa bezwen ale nan lanfè, yo ka al nan paradi san ke yo pa bezwen fè anyen. Endiljans lan, li te delivre w de pinisman, de pinisyon peche ou. Moun te konn resevwa. moun ki resevwa endiljans pat gen pou yo fè anyen ou pa bezwen bon kretyen ou just achte endiljans lan yo dou konsa yo dou si w achte endiljans lan donk koulè w pa bezwen fè anyen kòm kretyen aah nan middle nan nan nan mwayenaj aah legliz te konn e e e echanje e e endiljans yo pou kado pou e e e e byenfè. Bagay ke good works epi avèk lajan. Koripsyon legliz lan te osi te gon lòt bagay ki te gen nan koripsyon legliz lan, legliz katolik te konn vann e plas, ou bezwen yon pozisyon, ou bezwen yon pozisyon de leadership, ou pa bezwen merite l, e pa nominasyon yo pral fè, e pa chwazi yo pral chwazi w, ou ka al achte. Pozisyon w. Donk yo te konn rele sa simoni. Simoni S i m o n y. Donk ou ou simoni, donk ou ale, ou bezwen yon pozisyon, depi ou gen lajan, ou al achte pozisyon. Men nan olye ke ou chwazi, ou te chwazi pou merit, depi ou peye pou yon apwentman, donk koulye a ou genyen apwentman an. E an adisyon. e moun yo te konn chaje pou lè yo mouri pou yo mete yo lan yon seri de bagay epi yo te konn chaje yo taks menm jan avèk gouvèneman women an. Donk koripsyon sa yo te konn reyèlman e bagay sa yo paske legliz se lajan legliz t ap fè e legliz chache tout mwayen posib pou l kapab fè lajan. Men nan konfli ki te egziste tou ant le pap e le monark, sonje m te di se 2 pwoblèm ki genyen, youn se koripsyon legliz avèk mondanite legliz, dezyèmman se pwoblèm mesye yo te genyen. Legliz te di ke li endepandan de nenpòt ki monark, donk wa yo pa gen pouvwa sou legliz, donk pap la li menm li sèl chèf. Donk legliz yo te goumen pou. Pwopriyete, pou pozisyon, pou ofisye legliz. Donk tout bagay sa yo te konn yon pwoblèm pou mesye yo te bagay. Mennen sa k vin rive ki vin kreye plis pwoblèm koulye a, donk lè legliz vin ap goumen avèk mesye yo, nou vin reyalize an 1309 e 1377 nèg yo vin genyen sa yo rele.

Tou lè 2 di se yo k an chaj, finalman nan 2 goumen an yo vin tonbe yon twazyèm pap. Donk nèg yo vin en dòp a 3 pap. Donk koulye a legliz lan tèlman vin gen pouvwa, koripsyon legliz lan tèlman monte, nèg yo antre lan goumen, donk koulye a la gen lòt fwa ou vin gen plizyè pap. Se la ke istwa a pral enteresan. Donk sa nou pral fè koulye an, nou pral montre, nou pral travay, nou pral eseye eksplike nou la kaptivite

Menan, an nou wè sa k te pase pandan peryòd sa a. Nou di ke katòzyèm syèk, ant 1300 e 1400, se sa yo rele l'ébranlement de l'autorité papale. Kouman papote a te fè, paske sonje ke si nou ap gade byen, Sonje ke m te di ke Jezi vini, li gen disip yo, Jezi mouri, disip yo vin fon legliz, sa w se de legliz apostolik, legliz des apôtres, koulye a legliz sa a vin tounen legliz katolik, and then koulye a legliz katolik vin ap dirije koulyen an, bagay yo vin rive nèg yo gen lajan, nèg y ap fè kòb, men nèg yo te sèvi avèk legliz lan kòm fòm de gen pou yo te ka gen lajan. Men nan koulye a, bagay sa a vin kreye yon pakèt pwoblèm ki vin fè ke gon peryòd vin gen 2 pap, gon peryòd vin gen 3 pap, tou le 3 di se yo k menm pap la. Donk annou gade kote kesyon sa a te kòmanse. Men nan nan an 1294 e 1303, te gen yon pap yo te rele Bonifas uit. Bonifas uit se te yon pap, Bonifas vle di bèl gason. Donk.

te gen la guerre des cent ans ki te ap ap ap bouyi entre l'Angleterre et la France. Ang e la France se te Philippe 4, Angleterre se te Edouard premye. Mesye sa yo te dirije, Philippe 4 te dirije ant 1285 e 1314, Edouard premye dirije an 1272 a 1307. Mesye yo te rive lon kafou kote ke e.